Gade kòman demwazèl sa manke pèdi lavi l poutèt pwòp konesans li. Ou menm ki tonbe sou videyo sa pa bliye fè sa, abòne ansanm avèk nou, pataje videyo sa, kite yon like epi kòmante l. Rete gade videyo a jiska lafen, pa bliye abòne, like, pataje, kòmante. An nou antre nan videyo a. Dam sa a, li rele Nana. L ap travay kay yon dam ki rele Chachou. Li se yon malerèz k ap fè efò ansanm avèk pitit fi l. Tout sa l genyen se pou pitit fi l la. Tout rèv li se pou li fè pitit fi l la rive lwen. Epi n ap gade la pitit fi l la k ap vin jwenn li, li pral al lekòl, li vini li mande manman l yon ti kòb pou li ka ale lekòl la. E se konsa manman an te tonbe plenyen ba li, ap di l, pitit mwen yo konnen si m te genyen l mwen t ap ba ou l. Malerezman maten an mwen leve mwen pa gen yon goud, kidonk mwen pa gen anyen pou m ba ou la. E n ap gade jan l ap plenyen bay pitit fi a. Men pitit fi a li menm ki konprann li, li pa pran sa pou anyen paske li menm tou rèv li se pou l kapab rive lwen e pou li kapab retire manman l nan travay lakay. kay moun lan. E se konsa nan apre manman an ki apresye sa epi li ba l yon ti akolad. Apre sa li ale. Nana ki vrèman apresye jès pitit fi l la fè a e li di l ap fè tout sa k posib pou l fè pitit fi li a rive lwen. Apre lekòl la fin tèmine, demwazèl sa a, ki se pitit Nana, li rele Wozi, li te deside fè yon ti chita bò lari a pou li kapab fè yon ti etidye. E se konsa, nou pral wè ki sa k pral pase. Pandan l ap etidye konsa, gen de demwazèl ki soti nan menm lekòl la ansanm avèk li. E yo toujou wè l pou kont li, yo pral pase yo pral imilye l, yo pral moke l paske l pa janm pa gen yon kaye nan men l. E jan n ap gade sa n ap apri. Y ap mande l si l pa gen fanmi, si l pa gen zanmi, poukisa se bò lari a li chita pou l ap etidye. Li pa janm bague yon kaye nan men l. E se konsa nan aprè yo rale kaye a nan men demwazèl lan yo lage l atè. Men demwazèl la li menm ki pa okipe yo, li pa menm tande sa y ap di l la, li al pran kaye l e apre sa li al chita ankò pou l kontinye etidye. Waww! Se vrèman tris. Demwazèl la li menm ki vin santi li kontrarye, li pa deside pou l rete etidye ankò. Li deside rantre lakay li. Nana li menm ki tèlman fatige, ki tèlman fè travay nan kay sa. Menm dòmi l pa gen tan pou l dòmi. E se konsa pandan li fè yon ti chita, yon ti dòmi pase pran l. Nou pral wè reyaksyon Chachou ki se mèt kay la. Li sèlman parèt li wè Nana k ap dòmi, li reveye l. Li di, Sa k pase? Kòman? Pa gen travay ki pou fèt la? Epa w chita w ap dòmi? E l ap gade Nana k ap di, A ou konnen fatig bagay sa yo. A madanm nan li menm li pa konn bagay konsa. Li di, Bagay dòmi w ap di m nan m pa konnen l. Gen travay ki pou fèt. Ou pa ka chita la pou ap dòmi. Gade o bouloo bouloo. L ap frape men li di Nana kontinye fè travay ou pa gen afè dòmi la dayè se peye l ap peye. E n ap gade l ap di Nana men sa pou fè men sa pou fè. E se konsa e pitit Chachou a ki ap sot lekòl li menm ki se Chloé li pase menm salye l pa salye Nana menm l al salye manman l epi apre sa yo rantre. Demwazèl la ki chita a k ap panse ansanm avèk tout sa ki sot pase l pandan jounen an. E se konsa, manman l pral pa rèt. Li pral mande l kisa l genyen pou l ap souke tèt li konsa. E li pral esplike manman l kisa ki sot pase l la. L ap esplike manman l Pandan li t ap sot lekòl talè a, li te chita bò lari a, li t ap fè yon ti etidye. E se konsa te gen de medam ki te vini bò kote l pou yo t ap minimize l, pou yo t ap moke l paske li pa janm pa gen yon kaye nan men l. Yo te menm rale kaye a, yo jete l. E se konsa manman an te tou pwofite ba l kèk bon konsèy, ap konseye l, l ap di l, Ebyen lavi a se konsa l ye. Dèfwa fòk ou pase mizè, fòk yo imilye w, fòk yo moke w pou w rive kote ou vle rive a. Deja ou konn se kaye a ou genyen, se kaye a ki pou ede w pase, kenbe l. Epi n ap gade li ranbrase manman an paske manman an t ap ba l bon konsèy sa yo. Kounya se lè rezilta yo tonbe. Lekòl yo bay kanè, yo bay rezilta. De demwazèl sa yo pa pase, yo pa fè mwayèn yo. E n ap gade, n ap wè dezolasyon an nan vizaj yo. E la, Chloé ki se pare ansanm avèk lòt demwazèl la li menm ki se Dayou, pou li rantre lakay li. Chloé ki rantre lakay li avèk yon dezolasyon paske li pa fè mwayèn li, li pa pase. E se konsa, li rive sou manman l, manman an ki di, Kòman ti figi w fennen fennen konsa, sa w genyen? E l ap gade l ap gade manman an, l ap kriye, li tris. Li pat panse ansanm avèk sa avan, li te plis wè li plezi. E nan gade manman li menm ki pa pran sa pou yon twò gwo bagay, li pran kane a li wè pitit la pa pase. Malgre sa, lap konsole l, lap di, ou pa pase non, men ou pa bezwen kriye, ou pa bezwen kriye pou sa, paske gen sa nan lavi. Epi nap gade la li di ebyen al repoze w al repoze w mwen pral rele papi w m pral di papi w sa e ou pa pase epi nap gade manman an ki chita lap di mezanmi map depanse lajan men pitit la pa vle banm anyen lekòl. Kèk minit aprè nou pral wè sak pral pase a. Nap gade pitit Nana ki rantre ansanm avèk yon souri sou vizaj li, kèl kontan. Poukisa? Paske li menm li fè mwayèn li. E li fè yon bèl mwayèn, li fè kè manmanl kontan. E nap gade kòman kè yo kontan yap fete. E se konsa pandan kè yo kontan yap fete konsa, e Chachou li menm ki te nan telefòn ki tap pale ansanm avèk maril la ki lotbò, humm li rele yo li di vini m pale nou sak pase, sak gen kè nou kontan konsa? Nap gade nana ki di ah pitit mwen an fè kèm kontan li fè mwayèn li mwen pa depanse lajanm yo an ven e nap gade chachou kap gade kanè lap di oh mwayèn 9 wi se gwo koze oh men ki tout moun sa yo epi nap wè lap gade medam yo avèk yon rega ki trè biza li gentan trè jalouz paske pitit fil la pa pase e pitit fi nana fè mwayèn 9 e nap gade li di Nana map kenbe kanè a pou ou poul pa pèdi paske ou konnen ou menm se travay wap travay m pa vle pou kanè a pèdi map metel anndan an pou ou epi nap gade Nana ki panse son bon bagay li dakò apresa li pran pitit fil la li vire avèl Chachou li menm ki gentan gen yon gran jalouzi nan kèl la poukisa paske pitit fil la li menm pa pase e pitit fi Nana li menm li fè bèl mwayèn donk li gentan pa wè kisa poul fè ankò li rantre anndan. Apre sa, li sòti avèk kanè a. Li gen yon ide nan tèt li ki se ale kay yon ougan pou li chanje tèt pitit fi l la ansanm avèk tèt pitit fi Nana a. Nou pral wè kòman sa pral pase. L ap gade, l ap gade anwo, anba, agoch adwat avan li soti pou moun pa wè l. Li sere kanè a, li pran lari. Rete gade videyo a, nou pral wè ki sa k pral pase. La a li rive kay ougan an ki se ton kajou ya bouke. Ougan sa li menm ki pa manje anyen k frèt, pa vini w ki pou sove w. E n ap gade la li vin kot ougan an, li pral eksplike ougan an kisa k pase a, kisa l vin fè an reyalite. E nap gade ougan kap tandel epi li di ke li paka gen pitit fil e lap depanse lajan pou li metel gwo lekòl epi li paka pase li paka bay anyen lekòl epi yon pitit yon malerèz ki pa menm gen kòb kap travay lakay li ap fè mwayèn 9 li vini isit la pou li kapab chavire tèt pitit fi li a avèk yon lòt e se konsa nap wè ya bouke kite rele badjigan li a ki se Ole Ole ki rantre. Li bay dam nan lamen apresa ton kajou kap esplikel kisa dam nan vin fè a paske konnen se yo 2 a ki la se yo 2 a kap travay donk ton kajou ki di li vle chanje tèt pitit fil la ansanm avèk yon lòt ki ka travay lekòl paske pitit fil la pa vle bay anyen. Malgre tout lajan lap depanse yo. E se konsa Veli di Ole mete mete kanè a la pou mwen paske m pral travay. M pral travay. Mwen pral jere madanm nan la byen rapid. Epi Ole t al depoze kanè a kote Yabouke mande l la. Ebyen nap wè Yabouke ki kanpe ki pral fè semagri l epi pou li kapab fè travay la. Bon, Yabouge ki fin fè sa l gen pou l fè la, li pral remèt kanè ansanm avèk Chachou. Li pral di Chachou men ki sa pou l fè pou travay la ka mache. E n ap gade li di, M ap ba ou l. Men kisa w pral fè. W ap fè yon fason pou w rebay demwazèl la kaden ankò. Depi l ouvri l, nou pran l. Nenpòt jan sa ye a, degaje w pou w fè l pran kaden an, pou l ouvri l, epi n ap pran l. Epi n ap gade Chachou ki di, Epi oke papa, pa gen pwoblèm. Li di, Ali, pa gad dèyè. Fin depoze sa w ap depoze a, Ali, pa gad dèyè. N ap gade Chachou ki te mete l atè, li di, Non, mete l nan kaden an. Te nan kanè a. Apre sa, n ap wè Chachou te pran l, li mete l nan kanè a. Epi apre sa, li di, Ale, pa gad dèyè. Ale, pa gad dèyè. Fè sa m di w fè a. Depi w rive, fè ansòt ke ou bay kanè a pou demwazèl la ouvri l. Si se pitit ou a k ouvri l, l ap pran l avè l. Epi n ap gade Chachou ki leve l ale. Epi n ap gade Yabouki k ap pale ansanm avèk Ole. Li di Ole, Fin bwè yon kou, apre sa, al chofe fè a dèyè a. Pou travay la ka mache ravid men ap gade oule ki bwe epi apresa lale. Chachou li menm ki retounen lakay li, li rele Nana, li di Nana, e m te di ke m t ap kenbe kanè an pou ou. Mwen p ap ka fè sa ankò non, gèlè m ap peye lekòl pitit fi w la pou ou pito, paske ou plis nan nesesite peye lekòl la ke kenbe kanè a. Donk li fè yon fason pou l ka fè Nana repran kanè a ankò. Ana reponn li, li di, Bon, te kwè w te di w ap kenbe l pou mwen pou l pa pèdi, kounye a w di w ap ban mwen l ankò. Kòman sa? Li di, A, se pa anyen, se jis ke m pa vle pou, pou li ta anfouye m, lè l ta beze al enskri pou l pa ka al enskri. Ou mèt kenbe l, epi mwen menm m ap peye lekòl la pou ou. Epi n ap gade Ana ki di, Enben, oke, madanm, pa gen pwoblèm. Apre sa. Li vire l ale. N ap gade Chachou ki gentan konn sa l fè, l ap gade Nana avèk yon rega. Gade jis ki bò jalouzi mennen Madam Chachou. E se konsa, li pote kanè a bay Rozi, li di a, Madam nan remèt mwen kanè a wi. M pote l ba ou, kenbe l pou mwen, m ap vini. Demwazèl la sèlman ouvri kanè a, nan ouvri l konsa, li santi yon bagay ki pa mache. gen yon bagay ki rantre sou li. Menm kote a li pa santi l byen, li rele manman l. E ti pitit la li menm li gentan pèdi konesans rapidman. Waw! Sa vrèman tris. Ti pitit la gentan pa gen kontwòl tèt li ankò. Li gentan pa gen okenn konesans sou li, li pa konn anyen k ap pase. E se konsa manman li menm k ap rele, k ap rele mande sekou, l ap souke l, anyen pa mache. E nou pral wè reyaksyon Chachou li menm. Lap danse paske planl lan mache. Wè kòman moun mechant. Epi nap gade lala al fè jel chèch ankò. La di wi sak gen sak gen. Lap pran pòz lap pote sekou. El byen konnen se li ki fè travay la. E nap gade la li pral kite Nana nan konba pou kont li. Li di li menm li pa konn anyen. E li gèlè mouri tel al rele anbilans. Li pa gen lòt bagay poul ta fè. Vin genyen pastè sa kap pase nan zòn nan e pandan lap mache konsa li pral santi gen yon bagay li pral gen yon vwa ki pral pale nan tèt li ki pral di baryè sa ou pa gen dwa pase sou li ou dwe rantre men nap gadel vire fas li sou baryè a di ou kòman Kote se vwa sa soti? Ebyen banm antre. Epi, li menm ki se yon sèvitè Bondye, li di, Banm rantre anndan pou m konnen sa k gen. Si vwa Bondye ka di m pa gen dwa pase sou baryè sa a, mwen dwe rantre. E se konsa li frape baryè a. Lè ke l frape baryè a, Rosie li menm ki. Toujou pa gen konesans li toujou pa ko bon e nap gade baryè a li menm ki frape e chachou pa wè lòt moun poul wè poul fè al ouvri baryè a se nana nana li menm li pa oblije ale paske se travay lap travay kanmenm nan aprè la li kite demwazèl la chita lal ouvri baryè a lè ke li ouvri baryè a li resevwa mesye a ki se yon pastè. E nap gade pastè a ki salye li di mwen ka rantre? Li di wi ou ka rantre wi. Li di mèsi bokou. Apre sa Nana fèmen baryè a. E nap gade kisa pouvwa Bondye li menm li pral fè. E nap gade dam nan ki di kiyès ou bezwen? Li di non se pandan map pase la mwen santi vwa Bondye dim fòk mwen antre nan lakou sa, fòk mwen antre nan mezon sa paske gon bagay ki pa mache. E nap gade pastè a ki di Sentespri Bondye dim gen yon demwazèl kap soufri nan kay sa e mwen dwe lapriyè ansanm avèk li. E nap gade Nana ki di m pa konn si mèt kay la ap dakò fòk mwen ta mennen w kote l la. Nan lè ke pastè al eksplike sa, li di se ou menm ki mèt kay la? Epi Chachou ki reponn li di wi se mwen menm. Li di Leseyè dim ke gen yon bagay ki nan kay sa gen yon demwazèl ki pa byen mwen dwe fè yon priyè. E n ap gade Chasou ki di, O, isit la menm ou vle fè priyè a? Li di, Ebyen, men demwazèl ki pa byen, e pitit dam sa l ye wi. Men l chita sou chèz la. Si w vle, w al fè priyè w la, si w vle. E n ap gade Chasou li menm, ki pa kwè nan bagay yo rele Bondye a, n ap wè l apre, li di, Ebyen, ale nou al fè priyè nou an, nou al fè vre priyè nou an. Lè n fini, n a soti kite lakou m nan ban m. E n ap gade l apre, pou li menm li konnen anyen pap mache. Li chita, li pral suiv sa k pral fèt yo.

Pandan pastè a ap priye a, e Chachou li menm ki vin santi bagay yo, bagay yo pa menm jan. Li cho, li santi l cho. E li pa wè lòt bagay pou l fè, l ap di, E kite lakou m nan pou mwen silvouplè, kite lakou m nan, kite lakou m nan pou mwen. L ap mete moun yo deyò paske li santi bagay yo pa menm jan. Li santi l pa menm jan. E n ap gade pastè a li menm ki rete la, l ap lapriyè, l fokis sou lapriyè a. Li pa okipe pyès moun, li rete la, l ap lapriyè. E n ap gade jiskaske demwazèl la pral reprann konesans li ankò, li pral rejwenn li. Sa k te sou li a pral sòti imedyatman, e n ap gade la a demwazèl la ki retounen a lavi. Tout glwa pou Bondye! E n ap gade la a li tou met ajenou, paske se sèl Bondye ki te ka mete l deyò nan sa ke l te ye a. E n ap gade chachou li menm ki pa wè kote pou l met kò l ankò. E pandansetan ke li menm li sezi, li met men nan tèt li paske l pa ta kwè yon bagay konsa. E se la menm. E pitit fi l la pral rele l anndan an, l ap kouri ale. E lè l rive anndan an, e malerezman, e Chloé li menm ki te deja trepase, kou l kase sèk. Sa ki te sou pitit fi Nana a sot sou ti pitit la, li vini sou Chloé dirèkteman e l kase kou l. Waw! Nan lavi sa a, nenpòt sa w fè, Se li menm wap wè sa w plante se li wap rekòlte la lap rele aletranje rele papa Chloé di Chloé pa byen li pa konn kibò pou l mete kò l e nap wè la e bòkò a li menm avèk tout badjigan an ki wè travay la li menm li reyisi e se la tou yo pral wè yon lòt sinas Yabouke ki di a m santi la cho m pa konprann sa kap pase konsa non gad yon seri de bagay m pa konn wè la konsa non. Badji gran woule dikèt mwen m pa ret la non mwen m ret m retire kòm e nap gade woule ki deplase l ale epi nap gade yabouke li menm ki di oh oh mwen menm pou m ret la nan chale sa la jan m wè la cho a ban ban m rete kòm e se konsa pandan ton kajou tap kouri kite badji a e li kwaze ansanm avèk chachou ki ta pral kote l li di a epa de cho la cho la tankou dife mwen m pap rete la m pap rete. Ann ale! E se konsa, Chachouki te retounen, li di, li pa gen lechwa, se ba l Jezi sa e l ap konvèti. Ou menm ki t ap gade videyo sa, n ap mande w abone ansanm avèk nou, pataje, like. Pa janm bliye sa, nan lavi, sa ou plante, se li menm w ap rekòlte.